Mesye m salye nou tout Nan tout staff radyo zenith la net Bobse, louko dezi Mesye eske nou wè kisa lapolis vin fè Eske nou wè kisa lapolis vin fè Yon fatra ki nan mache a ki gen pase 10 an Pa gen yon moun ki janm vin fon kout pèl ladann Labou santi nan figi pèp la Labou santi nan figi tout machann nan. Nan figi tout machann yo. Nou lwe lodè, nou lwe lodè, nou lwe, nou lwe kamyon. Nou gon pyès ki ka, ki kraze nan yon kamyon. M voye achte pyès la. M voye achte pyès la Sendomeng pou 7 mil dola ameriken. Pou m mete nan lodè a. Depi avanyen nou kanpe. Pou aswè a la, nou rekòmanse travay sa pou nèg yo rele m. Men cha a vini ouvè bal sou kamyon. Ti manjè Sara ki vin debake kouri tonbe. Anojou m gen chofè kamyon la m poko jwenn. Gade lè l ye nèg pa ka dòmi. Kounya si se peye yo peye nou pou nou vin tire sou cha e fòm konn kiyès ki peye pou tire sou cha. M te konn fè kidnapin m antre nan koki m te konn pran machin m antre nan koki m. A be mesye nou pi renmen lè ensekirite a. Nou pi renmen lè ensekirite a. A be mesye kòm nou tout nèg radyo nou tande l. Kom neg yo renmen ensekirite m pral ba yo ensekirite mesye apre bon e tout ti machann mwen yo tout ti machann yo kit ou te nwa ou te rouj ou te vèt ou te ble kwadèboukè kwadèboukè demen samdi a si w moun gon bagay pou fè fè l dimanch ou gon bagay pou fè fè l men lendi moun pa frekante kwadèboukè pase si neg sa yo ka vin tire sou kamyon yo. Kap ranmase fatra a. Pase tout biwo OAVCT, tout biwo leta, pakè, pa gen anyen kap ouvè. Okenn moun, wadèvè moun ou ye a pa frekante kwadèboukè. Pase lendi, pase lendi mwen map atè a. Pase m ap atè a lendi. M ap wè kiyès ki ka pale avè m. E m p ap tande moun. Pase m te met tèt mwen nan yon tou. M ap fè ti resèt 25 goud mwen nan mache a pou m regle afè sosyal mwen pou m wè kisa m jere pase yo pale m twòp mal. Pase e sa yo la pou yo fè. Abe kounya epa yo vin tire sou kamyon an kounya la sak pase kounya e mwen toujou bèt nwa a wi abe okenn moun pa frekante kwadèboukè pase mwen menm m vle wè sa kap fonksyone kwadèboukè a pase m te antre nan kokim pou ti machann yo pou ti machann yo te kòmanse pou ti machann yo te kòmanse vin fè 25 goud yo pou yo prepare Bay inifòm pitit yo. Pou yo fè 25 goud pou yo bay inifòm pitit yo, anben kounya men nèg cha yo vini, yo ouvè bal nan mache a, men manjè sara kouri tonbe jene yo kraze, sak tonbe nan labou tonbe nan labou. Anben, e pou sa wi. Talè, on fra, lè yo fè sa e politik kap fèt, kap fèt. Pou yo di minis la pap travay. Wi, e pou yo di minis la pap travay. Si se Jerry Monroy Si se Jerry Monroy ki peye yon lajan akòz nou touye depòte a, ki pou ap fè cha sa yo vin ouvè kout bal sou nou, pou fatra santi a n ap retire anba tounen pèp la. Nou dwe konnen. E mesye! M tounen di nou sa ankò. E nou konnen de m di nou m ap met pye m atè a, m ap met pye m atè a. E nou konnen lè m met pye m atè a, m ap met pye m atè a bosalman, de deyè ni e deyò deyò nèt. Wi. Nou konnen de deyè n lap ye deyò deyò nèt. Pase m vle wè sa k ap fonksyone nan kwadèboukè lendi. Bon mwen menm m fèmen kwadèboukè. Apre jodi samdi a dimanch lendi, yon moun ki apatyen a la mò san jou pa frekante kwadèboukè. Pase nou e lagè nou renmen, nou pa renmen lè lapè. Nou pa renmen lapè, pase nou pi renmen lè kidnapin, lè machin ap vòlè, pase e fè e fyète nou. Lè kout bal ap ouvè kwadèboukè lè a nou pi alèz si nou pa ta ka pi alèz si nou pa ta ka pi alèz on fatra gen pase 10 an nou youn la nan figi nou an la kwadèboukè nou youn pa fon kout pèl ladan l e kou map leve la la poucha ap vin ouvè chofè kamyon a kout bal. E tandiske, yon lodè ke m lwe an pann, m depanse 7000 koube dola ameriken ladann pou m ranje l aswè a la m kòmanse. Gade lè l ye m pa ka dòmi. Anben mesye kòm e lagè nou bezwen, kòm e lagè nou bezwen, kòm e lagè nou bezwen. DG a, Kòm nèg yo mande m lagè, nèg yo tire sou chofè kamyon yo, anben mwen menm fò m ka konn nan ki kondisyon nèg yo tire sou chofè kamyon sa yo. E fò m ka konn kiyès ki voye nèg yo tire sou chofè kamyon sa yo. Ay si s on lajan t bay mwen menm jodi a m ap konnen. Kwadèboukè mwen menm moun pa frekante l pou mwen silvouplè. Kwadèboukè kwadèboukè pam a nèg chayolye malè yon moun ki pile kwadèboukè. Lèm di nou m bije plenn. Depi de kwadèboukè depi sou depatman rale moute malpaz tomazo tout nèt kwadèboukè. Pase mwen menm m pa gen anfas. Yon sèl anfas ke m genyen ke yon depòte ki anfas mwen le moman. Sim te gen pwoblèm depòte a te fòs legal sa pa pwoblèm. Depòte a pa fòs legal, depòte a se bandi parèy lamò sanjou. Depòte a son bandi parèy lamò sanjou, pa gen pwoblèm. E depòte a gon gwoup gang antre nan vilaj kap travay pou li. E ki gen lapolis ki kanpe avèl nan vilaj kap vòlè moto nèg anwo. Mwen m ka di tout nèg sa. Tout sa la mansanjou fè li fè la brenn li l fè la krann li fè la may li mwen m ka di yon nèg sa m fè tout vye zak m vòlè machin m fè tout bagay men mwen m pa m pa fon ta de di l depòte ap pede fè sòlda l pran moto nèg anwo m desann sou depòte a m al ba l yon leson depòte a afwonte nou m dezapwouve depòte a m pran m pran machin depòte a. Depote a mete a Jerry Moa. Mwen menm bif Jerry Moa se pa yon bif ke m te konnen pase lè a m pot ko bandi. Se yon bif depi ansyente, depi lè geto a te Texas kounye a li vini 400 mawozo. Koute tande. Anpi depòte a met a Jerry Moa. Pandan depòte a fè replik li, al tire sou chofè moto estasyon lakay mwen yo. Mwen menm la Monson jou m wè sa e vèt san m al desann nan bouda depòte a. Misye rele Carl Henry. Mwen menm, m pa may, m pa annafè a depòte. Depò, pandan m al dèyè depòte a, depòte a fizi yon sòlda. M antere sòlda m, m pa annafè a pèp depòte, m pa annafè a depòte. Nèg yo fistre. Pandan nèg yo konn kiyès m ye m son brakyè m pa pè vrapè. Nèg yo chwazi yo pran chèf vin avè yo lapolis mwen m ka m ka di epa lapolis se gwoup gang pase gang menm jan avè m nèg yo pran gwoup gang antre nan zòn nan gen yon ougan k ap fè yon rara nèg yo antre nan zòn nan yo tire sou rara a pandan yo tire sou rara a yo touye 3 moun nan rara men 3 moun nan gen 2 k pran bal kal mouri lopital men gen lòt grenn nan fanmi n pa gen mwayen kapasite se mwen menm ki mete l nan mòg yè swa pou m antere l e m gentan antere yon sòlda sa pa fè m mal sa pa fè m anyen ou wè sa m di w la anben yo fistre depòte a met ansanm a Jerry Moa yo vin yo moute anwo lakay mwen lè m ap pale w de anwo lakay mwen.

Nèg yo antre anndan kay. Pandan nèg yo antre anndan kay, nèg yo pran tout Nèg yo pran tout lajan Non, apre yo ka poze m kesyon, m ap reponn Nèg yo pran tout lajan ki anndan kay yo pou pa gen tras nan sa y ap fè a, yo boule kay yo Pandan yo fin pran tout lajan ti malere yo te genyen anndan kay la, yo boule kay yo Lè yo fin boule kay yo, sa pa ase ankò? Depi se moto, yon jèn ki kanpe anba galeri mèt li, nan lakou mèt li, yo rale yo, yo met dife ladan yo. Sa pa anyen toujou. Atò bekàn nèg yo boule nan zòn nan, sa pa anyen. E nou pral fè videyo yo, nou pral fè videyo kay ki boule yo, moutre tout popilasyon an. Mwen menm, Lamò San Jou. E pèp la konnen, tout rezo sosyo yo konn sa k Lamò a. M son bawon plèn. E lè m di nou m son bawon plèn. Nou konnen e depòte a konnen si se avèk bandi parèy lamò l te vin afwonte lamò, li pa t ap ka gen jwèt sa a nan men l. Li pa t ap ka gen jwèt sa a nan men l. Sa k fè l pa t ap ka gen jwèt sa a nan men l? Pase l konn sat lamò san jou a e l konnen sòlda pa m yo e pa ka yon gang voye pran pran mwen t ba yo pran. E l konn sat lamò a pase mwen menm m fè tout. Lè m di w m fè tout, Jeremie Roy m ap rive sou ou. Jerry Moa te an afè ansanm ak Getho a bagay sa m pat konnen l le moman m pat konnen l lè e depi lè Getho a te Texas Getho a toujou Texas men yo vin ba l yon non 400 mawozo men mwen menm sou pouvwa pa m lan yon pèp zòn nan pa ka di l soufri yon pèp zòn nan pa ka di yon pèp zòn nan pa ka di laman fè labi. Lè lanmò chita nan baz li anba pye mango a, li la pou yon malere grangou vin tcheke l. Li la pou yon malere pye atè vin tcheke l. Pase konsa l te ye depi sou moun ki kreye baz la, depi sou moun ki fè 1 nan baz la ki kreye baz li a m te wè kòman n kanpe, mwen menm m pa vin chwazi divize l. Janm jwenn moun nan kanpe sou 13 li mache sou 13 li pa pile 14 a mwen yo konsa m kanpe anbe Jerry Moa mete ansanm ak gwoup gang ni Carl Henry depòte a nèg lasè yo vin kraze zòn nan nan menm mwen menm mwen pa gen pwoblèm m pa gen pwoblèm e mwen m pa konn gen pwoblèm a moun mwen menm yo bon mò m antere mò m pa gen doulè pa gen pwoblèm. Akoz nèg yo konnen depi vandredi jiska lendi pa gen jounalis, yo konnen m pap ka rele nan radyo. Nèg yo vin nan zòn nan yo fè masak. Lè m pale w de masak, si yon nèg vin nan yon rara e tout moun konn sa t bon, tout moun konn sa t rara e pou moun ki gen volonte. Si w pa ret nan yon rara ou simen bal, ou te ka pa ret nan yon pwogram k ap fèt nan lenpòt stann ou simen bal. Pase lè y ap pale w rara, rara se yon pwogram li ye pou tout moun ki amezi. Nèg yo parèt non rara yo simen bal yo simen bal 2 moun pran bal yal mouri lopital gon grenn moun ki mouri porèt li kraze nèg yo sasinenn a kout bal vyann nan fon bò pou mwen kò a fon bò pase si porèt la debrake fon bò m pa gen problèm m pa fistre m voye m voye misye pase lèm ale mwen menm mwen wè fanmi misye e sou yon pòt. Fanmi misye sou yon pòt, y ap vin leve misye. Yo mare misye rèd sou yon pòt. M di, non, demare misye mwen. Lè m di misye, demare misye mwen, lè m di konsa a, tankou misye nou mare rèd sou pòt sa, e n ap wè fanmi misye tou lè m, lè m bay, lè m bay videyo a, e n ap wè li sou tout rezo sosyo. Lè m di. Demare misye mwen lè yo demare misye mwen m poze fanmi misye kesyon m di fanmi misye tankou misye nou mare rad sou pòt la ki fè e pa yon machin mòg ki vin pran n sak pase m ap di Raon san jou m pap kache pitit gason m misye sot gen tontonl mouri m antere misye yo vin fizye misye sou sen mwa m pral a misye la m poko wè kòb sèkèy la m pa ta bezwen di w kòb yon galon kleren m di konsa wi. Mnde bou mèt kite misye la map rele yon machin mòg vin pran misye. E m rele yon machin mòg vin pran misye pase mwen menm m pa gen mòg pa pase mwen m poko janm fè moun abi. Moun nan travay pou mwen pou 5 m peye l 5 la. Li travay pou mwen pou 10 m peye l 10 la pou l pa di akòz lamò san jou manyen zam li bandi. Pase mwen menm m fè bandi pa m lan m pa ba moun pwoblèm. M pa gen yon pèp zòn ki ka di m ba l pwoblèm non. Pase rezon pase mwen menm. M pa janm tcheke moun aletranje mande 100 dola. M pa janm tcheke moun aletranje mande 200 dola. Pase n ap travay, nou konnen nou gen yon rèv li dwe reyalize. E jou nou pa kapab la tou n ap kite sa. Enben nèg yo parèt. Nèg yo parèt nan peristil lakay mwen, kote manman m fè. Nan kloti lakay manman m fè, nèg yo simen bal. Nèg yo met dife nan kay lwa. Nèg yo boule tout kay lwa. Pa gen pwoblèm. Sa pa anyen. Pase mwen menm m konnen se fòs legal k ap travay. Lèm ou imedyatman mwen m ilegal m sipoze chache yon poum met kòm anben nèg yo parèt lakay gaspiyay gaspiyay pa fè kay mande gaspiyay konbe kòb yon poto vann li pa konnen pase nou menm e nan lari a nou ye nou pa gen manman nou pa gen papa gad dèyè machin nou wap tou wè kabann nou esat fè nou menm nou pa pran timoun ka paran nou pran lari menm jan avè nou. Kote ever kote nou kouche t ka kouche la tou frè. Bravo. Nèg yo boule kay manman Gasly a ak tout bagay ladann. Nèg yo fin boule kay manman Gasly a ak tout bagay ladann. Sak pi bèl nèg yo pran malèt rad gaspiyay. Yo pran tenis gaspiyay. Yo parèt lakay mwen menm la vansan jou. Mwen menm lakay pam se nèg ki pè chalè, lakay pam toujou gen bagay glase. M gen 2 iglou malta lakay mwen me lage to red. Malta. Tout kalite bwason. Nèg yo bwè tout yo kite boutèy l atè a. Bon, ok, antanke chèf lapolis la, m ap pale avè w. M ap pale avè w antanke chèf lapolis la. Mwen menm, mwen menm, si m te gentan konnen n ap vini, m te prepare yon prazon pou nou. Si m te konnen, si m te gentan konnen nou t ap vin lakay mwen, nou t ap bwè tout bagay mwen, tout bagay lakay mwen yo, m te prazonnen. E nou konnen, nou konnen m demen, nou konnen m olay, m similay. Si m te prazonnen tout, nou t ap mouri pou visye. grangou. Lè w ap imajine w antanke yon chèf legal, antanke yon chèf lapolis pwoteje. Ou vin lakay moun, ou gen dwa ale pale. Nèg yo vin nan zòn nan, yo bat kokobe, yo bat moun fou, yo boule kay malerèz, yo touye moun fou. Dèyè pòt de sante m ap di w sa, ou wè malere nèg yo yo touye a, s on moun fou l ye. On tèt pa dwat. Zonbi l ap pot nan rara. Pandan l ap pote zonbi nan rara, nou pran nou fizye l. Eske l bon oubyen l pa bon? Anben, kòm pèp la sè, kòm pèp la sè, pèp Belonton, m ka di moun Kalanri yo, moun depòte yo, kòm se nou menm, depòte a di pèp, pèp zòn li avè l, kòm se nou menm ki mete, ki ba depòte a fòs, ki ba l kouraj, ki fè li ka afwonte lamò san jou, Mwen menm. M pa di byen, m pa di mal. Sèlman mwen menm m pa konnen mann afa depòte a. Si depòte a konnen lann afa lamò, sa se li menm ki konnen. Se Jerry Moa ki mete depòte a. L ap ba depòte a fouch. L ap ba depòte a sipò. Bon, komisè Kwadèboukè a, m rive sou ou kounye a. Pran reskonsablite w. Avanyè, ou voye de bakòp pote bal ba depòte a. Etanke depòte a son chimè parèy mwen li ye depòte a gen baz li nan vil la e ka vòlè moto. Bravo! Ou gentan ou gentan voye debako pote bal ba depòte a e tandiske ou konnen depòte a se vòlè parèy mwen sa se yonn imedyatman yè eswa on moun mouri m pral met moun nan nan mòg depòte a gentan resevwa on apèl men lamò se jou ap rive sou li l tèlman konn sa k lamò a. Li pa 13 bako ap gentan al ba depòte a sekirite. Etanke depòte a, etanke depòte a se yon vòlè parèy mwen ye. Mesye, tankou chèf lapolis yo, jèn gason pa jèn chen. Lamò San jou ap pale avè nou, m ap vekse nou nan santiman. Normil Rameau. Normil Rameau, m ap pale avè w. Nèg sa yo, eski se ou menm ki te ba yo lòd vin ba pèp zòn pa m lan doulè? Paske m kwè, si yon chèf lapolis, mwen menm ki bandi, lè m ap voye sòlda pa m yo m ba yo yon lòd, yo dwe aplike l. Mwen menm, si m ba sòlda pa m yo yon lòd, yo pa aplike l, lè yo vini yo gen yon sanksyon pou yo pran.
M ap dezame yo. M ap dezame. Hey men se mwen pou byen di w pito nou te wè m peyi a dirije m te m tap konn kisa m tap fè a peyi a paske lè imajine w lè imajine w malere grangou nou pa gen anyen serye nou ka fè nan peyi a malere grangou nou pa gen anyen serye nou ka fè nan peyi a lè nou tande geng ap frape nou tande geng ap frape mesye m pral di nou grenn bagay pou nou konprann se nou menm chèf lapolis ak bandi a nèg ki kenbe zam yo pa bandi. Lè m di w nèg ki kenbe zam yo pa bandi, mwen menm si se mwen menm ki te prezidan peyi a, e mwen menm ki te opouvra, lè m tande yon zam ap frape, m tande Vilay Dezye, Lasalin, lòt kote ap frape, m t ap konn kijan m t ap kanpe, m t ap konn kijan m t ap sèvi nèg sa yo pou m fè rantre nan koki yo. Malere grangou, malere grangou se lamò san jou.

Yo sot kote? Yo sot tout peyi ya. Fèt ap rive. Answit, souple, menm polisye visye vòlò a tou wi.
Fèt ap rive. Vin la e banm di nou. Fèt ap rive. Yo di nou pa al nan fè a chèf.
Fèt ap rive.
Pandan fèt ap rive. Ou wè tout pèp zòn nan map mawon pou yo dèske m poko wè m ka gon 100 mil dola pou m separe ba pèp mwen. Pandan fèt ap rive. Pandan fèt ap rive. Map mawon pèp la. Deske mwen m poko ka gon sak diri poum separe ba yo esi prezidan an panse konsa si prezidan an te panse konsa tap gen peyi mesye si prezidan an te panse konsa tap gon peyi imedyatman prezidan an pa panse konsa pa gon peyi nèg yo lage depòte kalanri ansanm ak Jerry moa ap ba nou doulè nou menm nou menm tout moun konnen kiyès ki 400 mawozo ala nou pase yon kote la tèt souke.

Pa gen peyi pa gen pouvra. Nèg sa yo t vin lakay mwen yo bwè malta kòb sa e vòlè m vòlè m fèl kòb sa e vòlè m vòlè m fèl si m te gen move kè si m te gen move kè m tap pete fyèl nèg sa yo lakay mwen an ki bwè malta m yo ki bwè lèt mwen ki bwè estè de mal mwen m jwenn po yo lakay mwen an sa se redi m redi nan lari m pa pè po m m pa pè kout bal ansanm a sòlda m yo nou fèl men lè nou fèl men lè nou fèl Gon pwovèb ki dou, lè w fri zon moun, ou pran 1 milyon dola sou li, ou pataje l ak pòv, malere ki pa kapab. Lè sa, lè moun ou pran 1 milyon dola sou li a, lè moun ou pran 1 milyon dola sou li a bo madichon, ti malere ki sou bato pa kapab yo sèvi la, yo menm y ap priye. Kounye a la ou menm, madichon yo ba ou ap kouvri. Mwen menm mwen pa janm kache yo di yon moun misye vòlè. Paske peyi a pa ofri anyen. Dayè m pa vòlè non. M son gran dilè pase majorite nèg ki vòlè, nèg ki a vès. Majorite nèg ki vòlè, nèg ki o pouvwa. Lè w ap gade pou wè w ap wè depòte a, w ap wè depòte a, misye te lòt bò, yo depòte l pou vòlè. Yo depòte l pou vòlè, men l vin Ayiti, li jwenn a Jerry Morin k ap kore l pou l ap vin bon m mò lakay mwen. Pandan l jwenn li jwenn a jeremi wan kap kourel ka vin bonbon lakay mwen sa se pa vòlè kap vòlè vòlè. Fok depòte arete nan kifèm retou. Depòte arete bèlonton bif pam lan se bèlonton lasè depòte arete bèlonton ale moute si a pran ti moman map desann sou depòte a la li gentan gran tèt ni sa pa anyen lè depòte a gran tèt ni mwen menm depòte a paka sipòte kajou pam. Pase depòte a konn sak Texas la.
Ou konn tande yo yo akize lamò san jou ke machin pral mal pas li pran yo mache gen machin prive k tou pral mal pas kap fè va e vyen li pran yo rantre nan baz li jodi a konfime pou nou eske se se akizasyon osinon. M pral di w yon grenn bagay. Defra tou lakizasyon defra se vre paske mwen m pa konn kache peche paske mwen menm lèm di w lèm di w m sou brakiyè m pa pè vrapè pa gen sam fè m pa pale l konfeti zam lan mèt te nan tou zòrèy mwen konfeti m te fin pale l yo blo yo fize m ale n prale ale n prale non pa gen nou moun ki vin pou rete ale n prale lè yap di w machin pral mal pas lamò sanjou pran n men kòman l pran n si m gen yon tèn sou ou. Ou gen de twa san mil dola sou ou, e imedyatman pou m rive sou ou pou m pran l? E ensuit? E ensuit? Mwen mwen pou kisa w oblije pran l? Pou kisa w oblije pran l? Paske se w richi papa. Tande, tande, tande, tande.
Defwa lè m oblije pran l, se game m ap fè. An majorite, lè yon nèg aletranje, l ap frape di, yo tande, li gen yon non, l ap frape di, e l ap fè aktyalite. Sa yo fè? Yo ankadre l. Poul pa kraze peyi a esak fè peyi ayiti toujou peyi aletranje toujou pwòp ou pa wè peyi ayiti toujou sal tankou lè nèg la li menm lap frape tankou mwen menm m se nèg ki gen kè nan men sim wè 10 moun parèt nan baz mwen jodi a la yo dim jou m alonje depi yè depi yè chodyè pa moute imedyatman sim pa gen yon dola nan pòch mwen. Baton m gen avèl pou m pouse chen.
Dèfra, non, dèfra se rimè. Lè m di w dèfra se rimè, m pral di w. Imedyatman. Se pandan depòte a li menm, Carl Henry, se pandan depòte a gen gwoup gang li k ap frape. Yo konnen se pa 400 mawozo ki fè tout bagay. Se pandan depòte a frape yo konnen e pa 400 mawozo ki fè. Ok, m pral di w. Imedyatman m gentan achte 3 moto remèt nan zòn nan. M gentan achte 3 moto remèt nan zòn nan. Ki 3 moto m achte? Se sòlda, se sòlda Kalanri yo depòte a ki pran moto yo antre nan vilaj. Pandan yo pran moto a antre nan vilaj la, lè ti pèp zòn nan vini, l ap plenyen bo mwen. Imedyatman fò m ka ba l 12, 13, 14, 15 mil dola pou l achte yon moto. Lè yon moun vin isit la, li mande li de.

Defwa l konn vin al wè Lamò se jou l pa ka pran l e vole l vole. M pral di w. Li k mande li l konn kiyès ki Lamò se jou. Pandan w tou wè m nan plenn nan ou wè m pa konn si m pa konn si w wè ki valè rak nou pase pou nou vin la non. Isi a la rele dimil so. Anvan w antre la w ap pè dimil so. Ou wè pou w pa pè dimil so sa a? Fò nou al yo nou konnen wap antre. Men depi nou pa konnen wap antre, imedyatman wap antre la san lòd, ou dwe pran 10000 so pou tout djòl ou kraze nèt. An prensip. Eske sa rive dèfwa polisye yo konn vin chita ansanm avè nou pou yon gari? Non.
Tande, mwen menm, mesye, bon m poze nou yon senp kesyon. Ok. M pa di otorite konn vin chita avè m. Sa son. Sa son on kesyon nou poze m. M pap ka ba nou kras, eskize, m pap ka ba nou kras on enfòmasyon sou li. M pral di w. Se gim m ap fè. Se gim m ap fè. Pandan m ap fè gim, se on bout chèf nan palè, gim mwen pa ka mache byen. Se on bout nèg a vès, gim mwen pa ka mache byen. Se on grenn dyaspora lòt bò, gim mwen pa ka mache byen. Si m al dezòb, ouvè dyaspora. Pandan se tan, dcpj mèt pran m. Li pa ka mandem kiyès pou kiyès map travay non bon nèg la wè zam mwen nan menm le moman zam nèg la wè zam mwen nan menm map travay. Non man ou deyè la mwen se jou men la mwen se jou epi pranm. Alèz. Nèg a sanzan limit nèg a sanzan limit pranm esi ok m pral di w.
On minit on minit on minit. Men kote ou jwenn minisyon. Kotem jwenn minisyon m pral di w cheri. Mwen menm minisyon pam pa gen nèg ki ka konn kotem pasem jwenn li. M pral di w. Mwen menm son nèg ki gran may e mwen menm ka di sa wè wè materyèl map itilize nan baz mwen an se pa tout chak ki ka jwenn minisyon pou li. Wè
pa de sa tanm di w se pa tout nèg ki ka jwenn minisyon pou li mwen menm. Mwen menm mesye mka di yon nèg sa, yon nèg ou ka bandi tou, nèvel la mons yon jou lap trè ra. Apre tek jastice mafya. Ou wè apre ou wè apre yon nèg ou wè apre yon nèg ki te pase Texas ki ka gen nevel la mons yon jou an etan gran chèf ki te fò ki te fonde Texas la li ra pou touve yon nèg ou pa timoun zòn prensip geto isi a lè w pap ka gen m pral di w byen ou wè lè w ap fè game Mesye m ka di nou sa byen. Ou wè game, game rete game. Lè m di w game rete game. Gen nèg ki pa konn sa k game. Lè w mafya, w ap fè game. E pa pou di w denyè ran imoral non. Pa gen. Bon se ou menm k ap fè byen nan sosyete a. Lapolis pa itil anyen vre. Lapolis la pote non. Pwoteje, manti. Pou mwen l la pou l kraze brize. Ok. Wi.